Bonjou, bonswa a tout fanatik Djeffly yo, sa pral depan de lè ke ou pral gade video sa, jodi a nou tounen bak ankò avèk yon ti video pou ou, video jodi a fanatik yo se yon ti video ke anpil nan nou tap tann deja e anpil nan nou tap mande video sa, paske m gentan konnen gen anpil nan nou kap swiv mwen vrèman kap di a map swiv yon moun jis map swiv yon moun pou m swiv li, m swiv li men m pa konn kiyès moun sa ye vrèman men jodi a fanatik yo nou pote. 20 verite de nou menm pou kapab konnen kiyès wap swiv la e pou kapab konnen kiyès ki Jefri a. E nap tou pwofite di w mèsi avèk chak grenn ou moun ki gentan abone avèk chanèl la pou nou, mèsi avèk ou menm ki gentan la deja, mèsi paske ou gentan ap pataje videyo pou nou. Wap kite kòmantè, wap ban nou fòs, wap ban nou anpil ankourajman, nap di w mèsi. Mèsi anpil guys pase san nou menm nou pap ka avanse, san nou menm nou pap ka kontinye pwogrese, san nou menm nou pap kapab fè okenn video paske si map fèl mwen pa jwenn moun gade l, mwen pa jwenn moun ban m ankourajman, se te kòmsi m pat bezwen fèl ditou. Men si ke m jwenn prezans nou, nou la nap swiv mwen, nap gade m, nap ban m ankourajman, nap ban m fòs, nou kite like pou mwen, nou ban m kòmantè, map toujou gen ankourajman pou. fèl e fanatik yo map di nou mèsi nou menm ki gentan deja e ou menm ki poko abòne kisa wap tann ou menm ki poko pa ki poko konnen kiyès ki Djefli a kisa wap tann si w te abòne ou tap konn kiyès ki Djefli nap mande w fè sa pase vin sipòte nou pase vin vin ede nou pataje videyo paske san nou menm nou pap ka avanse. nap diw mèsi ou menm ki gentan la deja pou kontinye pou kòmanse video sa nou pap jis fèl twò long malgre vè verite nou pral pale de ou menm li ka yon ti jan long vrèman men nou patap vle poul te twò long paske gen anpil nan nou gen anpil moun ki pa renmen lè video a twò long jis nou mande w eskiz epi pran pasyans nou pou kapab swiv video sa pou nou nap diw mèsi guys pou kòmanse premye verite de nou ke ou pat konnen gen anpil nan nou kap di waw M jus ap gade Jeffly men ki na Jeffly pale kreyol vre men ki nasyonalite Jeffly ok nasyonalite nou se ayisyen natif natal nou fèt ayisi ayiti nou se ayisyen se ayisyen ke nou ye aloske nou pat leve ayiti depi a laj de 7 an ke nou kite ayiti men se ayisyen nou ye ok fanatik yo ou menm ki di ki ayisyen banm yon like paske nou tout se yon sèl nimewo 2 pou kontinye. Ki kote Jeffrey soti nan Ayiti a? Fanatik yo, nou se moun Okay. Moun Okay kote ke nan ou tande moun yo ap di, nèg Okay siman TV kabann nan, se la ke nou soti. Nèg Okay pa pokipe fanm nan, se la ke nou soti. Ebyen ou menm ki se nèg Okay, pa vin pou mwen non, jis nou se nèg Okay nou tout son sèl, men nou ka tande anpil. Pil lòt Moun lòt kote ap pale nèg okay mal Nou se nèg okay Peyi kote nèg pap okipe fanm nan Peyi kote nèg ap simante vye kabann pye tab la Se la nou fèt Se la ke nou grandi Alòske lè nou te gen setan nou te oblije kite l nou t antre República Dominicana Se la ke nou grandi vre Men se Ayiti nou fèt. nan okay. Twazyèm verite de nou menm ke w pot ko konnen. Gen anpil nan nou kap di sa. Eske Jeffly marye? Eske Jeffly gen madanm? Eske Jeffly gen pitit? Non! Non fanatik yo! Nou poko marye, nou poko gen madanm, nou pa fiyanse. Aktyèlman, nou pa gen mennaj nan moman. Katryèm verite de nou menm ke w ta bezwen konnen. Ki laj mwen? Mwen gen 23 an fanatik yo. Mwen gen 23 an e avril kap vin la se fèt mwen. 18 avril se fèt mwen. Ou menm kap viv chili malgre nou poko konnen eske nap selebwe, nap mande w pou patisipe ansanm avèk nou. Si w bezwen konnen eske nap selebwe, swiv videyo nou yo, swiv videyo yo, depi se videyo nou pral poste nan trè byento nan tan kap vini yo, swiv nou. epi wap ka konnen eske vrèman nap selebre fèt sa. Eskizem fanatik yo si nou wèm map pale yon ti jan m jis gen yon ti grip tou piti kap boulvèse lestomak mwen ok nou va eskizem. Nimewo 5 gen anpil moun kap mande eske se bon non Djeffly sa eske se bon nonl kel mete sou chanèl la. sou youtube la wi fanatik yo mwen rele Djeffly mwen fèt nan fanmi Louissaint si ou menm kap swiv mwen ki se la fanm ki siyen Louissaint ou apati de jodi a ou mèt konsidere m kòm fanmi ou paske nou se fanmi e si gen yon fanmi m sou youtube la ki gen sou chanèl mwen an ki gen menm sinyati avèm ki gentan ap swiv mwen deja map di ou byenveni byenveni ede nou pataje videyo yo abòne avèk chanèl la pou nou paske nou son sèl fanmi an mèsi anpil paske ou se fanatik. Ti Jeffrey ou se Team Jeffrey ou se Fanmi Jeffrey? Nimewo 6, Gen anpil moun k ap mande èske Jeffrey se sèl pitit manman l osinon sèl pitit papa l? Non fanatik yo, nou pa sèl pitit manman nou. Aktyèlman manman nou gen nou 7 pitit, li se 6 gason, yon sèl fi. Gen moun k ap di manman m pa t ap fè pitit fi? Non, sa se Bondye sèl ki kòmèt. Paske nou gen yon sèl sè bò manman, men nou gen 3 sè bò papa. 4 frè bò papa 6 frè bò manman ok avèti se konsa fanatik yo Nimewo 7 Nimewo 7 Gen pil nan nou ki pral di bon jis depi ou te dezòd lè ou te timoun lè ou vin grandi wap toujou kontinye konsa non fanatik yo Nimewo 7 Mwen te dezòd anpil anpil anpil e m te maledve Mwen te dezòd mwen te maledve. Bon, nan moman la aktyèlman, ou konnen laj ap antre, nèg kòmanse vin ap grandi, nou pa maledve ankò, ni tou nou pa dezòd. Men lè n te timoun, nou te dezòd anpil, pa t gen lòt jèn timoun ki te ka vin mete ansanm avèk nou vin goumen, e nou pa t respekte okenn moun lontan, ni pwofesè lekòl nou, nou te toujou konn ap joure pwofesè, joure granmoun, paske nou te maledve anpil, sa se verite ke ou pa t konn de Jeffrey. Enben se sa k fè m di w sa wi, fò w abòne pou w kapab konnen plis de Jeffrey. Nimewo 8, Mwen renmen lekòl anpil e m renmen fè bèl mwayenn. Si gen yon moun ki te renmen lekòl menm jan ansanm avèk mwen lòt lekòl epi ki pat konn double lekòl, ki te toujou fè bèl mwayenn, kite yon kòmantè. Kite yon lak anba videyo sa pou m konnen ke ou fè pati team Djeffly avèk mwen, ke ou se menm jan ak Djeffly. Paske nou te renmen lekòl fanatik yo, nou pa bezwen kache li. Nou te renmen lekòl e nou te renmen fè bèl mwayenn, nou poko janm double klas. Depi nou ap, depi nou konnen ke nou lekòl, nou poko janm double yon jou. Aktyèlman nou manke yon ane pou nou fini avèk etid nou. Men akoz pwoblèm nou jis poze lekòl la epi pou n ap travay. Men nou espere kanmenm lan tan ke nou kapab kontinye n ap kontinye. Toutotan gen lavi, gen espwa fanatik yo. Ok. Nimewo 10, Premye esperyans travay mwen. Aktyèlman fanatik yo m te di nou, mwen kòmanse travay depi a laj de 11 an, depi a laj de 11 an, esperyans travay mwen se nan yon restoran, mwen t ap travay, mwen t ap aprann fè manje epi m t ap lave veso. Sa se travay mwen te fè a laj de 11 an nan yon restoran Sendomeng avèk yon Meksikèn. Si ou menm ou t ap viv Sendomeng, nan República Dominicana, ou ka konn zòn sa. Zòn sa rele Puerto Plata, cerca de la playa Cofresí. Nou t ap travay nan yon restoran tou pre yon lanmè. M panse gen anpil nan nou ki deja konnen l, ki t ap viv Sendomeng, n ap deja konnen Puerto Plata, ki kote Puerto Plata ye. Ok, ki se fanatik mwen, swiv mwen epi n ap. konnen plis. Nimewo 11, Gen anpil moun ki pral mande m poukisa se konsa m viv, men se konsa m abitye. Mwen renmen viv nan kay pou kò m. Mwen se yon moun m jis pa renmen viv avèk pèsòn moun. m pa konnen depi piti se konsa m grandi, se konsa m, se konsa m ne. Depi m piti nan ap viv avèk manman m mwen te toujou gen ti chanm mwen toujou viv apa. Tout kay manman m pral lwe, manman m toujou lwe kay ki gen gran, gran espas. Kay 4 chanm, 5 chanm jis pou nou chak gen chanm pa nou. Se konsa nou leve, se konsa nou abitye. Pa vin pou mwen paske se konsa m viv ok. Nimewo 12. Mwen se yon moun ki renmen fanmi m anpil anpil anpil anpil fanatik yo. Mwen prèt pou m fè tout de bagay, tout sakrifis pou fanmi m. Si w se yon moun ki konsa, ki renmen fanmi w, ki sansib pou fanmi w, ban m yon kòmantè, fè m konnen ke w menm jan ansanm avè m. Nimewo 13, Ki bèt mwen plis renmen nan animal yo. Nan tout zannimo ki gen sou latè, bèt ke m plis renmen, si m t ap gade, ke si m t ap okipe, m t ap fè gadinaj, ke se poul. Mwen renmen poul anpil, anpil, anpil fanatik yo. Ou menm ki gen poul ki ta bezwen yon moun gade l pou ou, kèlkeswa li te fèt piti, malgre nou pa Ayiti aktyèlman, nou p ap ka di w pou ta pote l ban nou pou n ta okipe l pou ou, men. Nou t ayiti nou tap mandew pou te fè sa paske nou nou gen chans avèk poul anpil anpil anpil anpil anpil anpil nou te mèt gen yon ti sèl ti poul la la nou ka fè ti poul sa rive nan nenpòt 15 poul paske depi nou ap okipel yon ka dèw wè poul sa ap pwofite fè pitit fè pitit fè pitit epi jiskaske nou vin arive gen nenpòt 20 konbyen poul sa se sa ou pat konnen li de fi sa se verite pa nou. Nimewo 14. Mwen son moun ki pè chalè anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil. M pa konnen si w konsa. M plis m plis renmen fredi. Malgre nan peyi n ap viv la, nan chili la, fredi a se pa fredi vrèman paske son fredi lòt lè gen fredi se nyèj k ap tonbe menm pi pito l ke chalè a paske m pè chalè anpil anpil fanatik yo. Ou menm ki ki menm jan ansanm avèk mwen. Kite kòmantè fè m konnen paske m pè chalè. Nimewo 15 pou kontinye, Manje mwen plis renmen. Ki manje mwen plis renmen? M panse nou tout Ayisyen, nou pa ka di m nou pa renmen manje sa. Pa vre fanatik yo? Bon ti diri blan nou, ti sòs pwa a nou, ti sòs pwa nwa, epi bon ti legim nou. Epi gen yon lòt ti bagay ankò ki dèyè l w ap pwofite mete l bò kote l pou mwen, ki se rele pwa. Tann! Pa vin pou mwen non! M panse nou menm. fanm okay yo nou konn fè ti pwatann yo byen nou menm ki se moun e moun okap tou nou konn fè ti pwatann byen m panse ke nap ka konn sak rele pwatann nan on ti sòs vyann nou ay ti manje pam kem renmen. Nimewo 15 pou kontinye koulè preferem ebyen fanatik yo koulè preferem jan nap gade la ki se wouj Bleu, sa se 2 koulè sa yo kem plis renmen, malgre mov la tou m renmen mov men koulè preferem se wouj, bleu, mov. Yeah! Pou kontinye, pou kontinye, pou kontinye, nimewo 16. Mwen renmen tout relijyon. Kit ou te levanjil, kit ou te katolik, kit ou te vodouyizan, ou fè pati Team Djeffly pase mwen renmen tout. pa janm fè menm jan avèk seri de moun, tankou yon seri de pastè, pastè a di w si ke l se yon pastè, li pa ka gen plas li pou l chita sou yon menm chèz avèk yon divinò. Li di w li pa gen plas, pa egzanp si yon divinò fin bwè dlo nan yon gode, li pa ka bwè nan menm gode a tou. Sa son sot de dikriminasyon. Nou pa ka pansel konsa. Ou menm ki team Jeffrey. Si w te konsa m swete w ta chanje. Paske li pa bon ditou. Nou tout son sel la nou ye. Si Bondye mete levanjil, si ke gen vodouyizan se Bondye kreye l tou. Nou pa t konnen l. Nou pa t konn anyen se Bondye kreye yo. Avedi nou tout tou fon sel. E sa k fè mwen menm kapab di w sa. Si w pa t konnen de mwen menm, mwen renmen tout relijyon. kongregasyon. M gen dwa al legliz, epi konsa tou, gen yon moun ki gen dwa gen vodouyizan l, li envite m, jis si m vle patisipe, m ka patisipe, menm lè m pa fè pati a, men m ka patisipe l paske mwen menm m renmen tout, m fè pati tout ok. Si w pa t konn sa de mwen menm, sa se verite de mwen menm m pa t konn. Kounye a w konnen. Nimewo 17 pou kontinye. Ki jwèt mwen plis renmen lèm te timoun e aktyèlman pandan kem vin ap grandi la kisa mwen plis renmen jwe nan pati jwèt fanatik yo nou renmen aza anpil m konnen gen anpil nan nou konn sak rele aza jwèt pou lajan teke mab pou lajan jwe laktik pou lajan e domino osi pou lajan nou renmen domino anpil jiska mentnan la se se jwèt ke nou plis renmen ke se domino epi jwe kat bèl bon ti karo nou m panse gen anpil nan nou konn jwe karo pa vre. Si w konn jan Tara ou ta renmen jwe yon ti kat avèk Jeff li, vin wi! M ap envite w lakay mwen, fè m konnen kite kòmantè epi n ap jwe pou wè kote m pral kale w. Epi bouyi dadin, bouyi topi, sa se jwèt mwen te plis renmen lè m te timoun. M panse gen anpil nan nou, timoun ki leve lakay vrèman nan Ayiti, w ap ka konn tout bagay sa yo. Enben se konsa Jeff li ye. te leve. Sa se verite pa nou ke w pat konnen kounye a jodi a w konnen. Nimewo 18. Mwen koul avèk tout moun. M respekte tout moun. Nou kapab wè jan ke m ye a se konsa m viv, se konsa m ye menm. Mwen cool avek tout moun kelkeswa ou te timoun kelkeswa ou te granmoun mwen respekte tout moun tout moun se zanmim sa se verite ou pat konnen an jodi a ou konnenl pa vre Nimewo 19 pou kontinye Mwen konplike anpil anpil anpil anpil mwen son moun ki vreman konplike mpa konnen si gen moun tankoum ki konsa men nan yon sans mwen konplike anpil. Konplike nan yon sans, mwen pa renmen manje tout kalite manje, mwen pa renmen nenpòt moun pou zanmi m, depi ou son moun ki te kòmsi mwen wè ou son moun ki trèt, mwen wè ou son moun ki te kòmsi ki jis bezwen zanmi m se nan bon tan ou vle pou zanmi ansanm avè m epi lè m gen yon pwoblèm ou pa ka la pou mwen. lake pa zanmi m. Zanmi ki rele bon zanmi an lap la pou ou nan tout tan. Li pap janm trèt ou. Se pou tèt sa mwen konplike anpil nan sans sa. Nimewo 20 pou fini fanatik yo, se dènye verite, dènye bagay ke ou pat konn de mwen menm. Pa vre? Avan m di nou l, nap tou pwofite di w sa. Nap di nou mèsi guys, mèsi anpil avèk tout fanatik nou yo ki gentan la deja kap sipòte nou, kap gade ti video ke nap poste yo, nap di w mèsi, mèsi anpil anpil ankò ou menm ki gentan la ki abòne, kap pataje video yo pou nou, kap kite kòmantè w, kap ban nou fòs, kap ban nou ankourajman, ou pa pèdi sa, nap di w mèsi, paske nou te pwomèt nou ke nou tap pataje vi nou ansanm avèk ou, nou va pale w anpil bagay de nou menm, nou te pwomèt ou ke nou kapab pote anpil ti feyton pou nou, anpil konsèy pou nou. ki pou ban nou fòs, enben jodi a se sa ke nap fè la, e nap di w mèsi anpil, mèsi anpil anpil anpil pou bèl kòmantè ke nap kite anba, anba chanèl yo pou mwen, anba videyo kem poste yo, e ou menm ki poko abòne, ki sou ap tann toujou, nap di w pase vin sipòte nou, pase vin rekonèt kiyès ki Djeffry a, pase vin abòne avèk chanèl Djeffry a, pou kapab fè pati fanmi Djeffry a, pou fè pati team Djeffry yo, paske tout moun ki te la deja yo, apati de jodi a nou pa pou kont nou ankò, nou mèt konsidere n kòm. Fanmi nou paske nou se fanmi m nou se fanmi Jeffrey nou se team Jeffrey nou se fanatik Jeffrey map di nou anpil anpil anpil anpil anpil gaz chapo ba pou nou paske san nou menm san prezans nou san fòs nou mwen pap ka avanse men avèk chak lè nou kite yon kòmantè avèk chak lè nou vin anba videyo yo nou like videyo yo nou pataje videyo yo pou mwen yon lòt moun wèl yon lòt moun abòne sa son ankourajman ke nou ban mwen. Sa se ankourajman n ap ban m pou m avanse, paske san prezans ou nou p ap ka fè l, nou p ap ka mache, travay la p ap ka fèt. Men n ap di w mèsi. Enben pou kontinye video a pou nou fini l, se la dènye konklizyon ap fèt. Pou nou fini dènye fen an. Mwen pa renmen fanm salòp. M konnen gen anpil nan nou ki pral fache de fason ke m di l la. Eskize m nan fason ke m di l la, se paske gen anpil fi. ki pa renmen fè travay si yon fi konsa ou pap janm ka mennaj Djeffy ni ou pap janm ka madanm Djeffy paske m renmen fanm ki pwòp m renmen fanm lè kel fin fè yon timoun lèl fin akouche pou fi sa toujou pwòp poul toujou santi bon gen anpil fi jounen jodi a lè ke yo akouche ou wè moun nan santi lèd moun nan al blayi kòl nan nenpòt fason se sak fè nou diw nou pa renmen fanm salòp eskize nou wi mesye la video sa rete fanatik yo ou menm ki